Salut guys jodi an mwen vin esplike nou yon bagay ki te rive m mwen te gen lontan pou m te esplike nou sa so m pa gen kòman pou m te rive sou nou bagay lan tèlman te fè m mal yow se pa yon bagay ke m ap janm bliye m vin esplike nou kòman yon zanmi m mwen te genyen ki te lesbyèn te manke fè kadejak sou mwen guys moman sa se yon moman inoubliyab tèlman sa rete grave nan lespri m. Ok pa konnen lè konsa sil te sil te arive jwenn posiblite poul te fè kadejak sou mwen mwen pa konnen si lè konsa mwen pat lesbyèn tou li te kanmenm gatem ok so video sa ap gen pati 1 ap gen pati 2 a kontinye sa se pati 1 an guys nou sonje mwen te gen yon zanmim mwen te rankontre avèk li sou Facebook Epi, lè ke m rankontre avèk li, li voye demand ami ban mwen, mwen aksèpte, nou kòmanse pale sou Messenger, nou vin fè echanj nimewo. So, lè nou fin fè echanj nimewo, nou kòmanse fè konesans, ap di m konsa ke ki kote mwen rete, ki sa ke mwen ap fè nan vi an, èske mwen gen mennaj, mwen reponn li, epi li kòmanse poze m kesyon, èske mwen renmen fi? Mwen di l non, mwen pa renmen fi, But m pa kont yon moun tou ki chwazi renmen fi but mwen m pa renmen l m pa like sa epi li di m ah pa okipe w eksperyans lan w poko fè goute w poko goute sinon w pa tap janm di konsa ou pa renmen fi m di non m pa men m pa eseye Paske sa pa vin nan espri m pou m ta, pou m ta yon jou pou m ta wè mwen menm k ap bo avèk yon fi. Epi li di ok, pa t pwoblèm. Epi nou rilaks tout jou, chak jou l leve l ap salye m mwen menm tou. Nou vin zanmi. So, epi yon jou li di m konsa. Nou gen anpil tan nou ta pral kouri swen yon mwa depi ke nap pale pa watsap ok epi li yon jou li deside li dim lap evitem lakay li mdi m yon ti jan te krent paske li gentan dim ke li se lesbienne mdi evre map bal bout pawol mdi m poko prè non lè ke mwen gen tan map fèw konnen. Li di m, Non, mwen vle wè w dat n ap pale. Li jis konvenk mwen. Epi, mwen sonje yon jou dimanch, mwen leve m al lakay li. Lè m rive, m jwenn li fè manje ki te pou mwen, achte bwason. Nou de sèl la, guys. Epi, tchiips. Anfen, si m ka rakonte. M kòmanse map fini So lè ke nou kòmanse gròg But li pa konn bwè mwen menm m konn bwè Li konnen ke m pa gen kontwòl tèt mwen Epi m gen kontwòl tout sa kap pase Epi manzè kòmanse gròg M santi li pa menm moun Moun m te jwenn lakay li an se pa menm moun sa di m yon ti jan krent, m anvi ale, tou sa. So, lè l rive yon lè, li di m konsa, mwen pral benyen wi, paske mwen cho pou m kapab chanje mwen. M di, enbi oke, m ap tann ou la. Epi, nan, e vrèman la, li antre, l al benyen. Epi, apre l fin benyen, li rele m nan chanm ni. Li di m konsa. Vini nou chita nan chanm nan pito paske anndan fè cho. E a sal la fè cho. M di non ann relax la, ann rete la. Paske m yon ti jan krent. Se kòmsi m te konnen sa k ta pral pase a. Li di non vini pa pè. M pap fè w anyen ou mèt vini. Li di ki lè w wè pè m. Li di, M pa p man, m pa p eseye fè fè w fè yon bagay ke w pa vle. Ou mèt vini. Ok. Lè m rive, mwen rantre avèk chèz ke mwen te chita a, mwen chita anfas kabann li a, li chita sou kabann mwen an. Epi, Sache, li di m konsa, Oh, ou pa santi dèyè w fè w mal sou chèz ki dur lan? Vin chita sou pwent kabann lan. M di m, Ok. Li di, Vini. M ale. Epi, li kouche lakay. Li kòmanse ap pase men sou mwen kote m kouche an. Kote l chi, kote ke mwen chita an. Mwen di, oh, sa k genyen? Poze, relax. Li di, non, m te di w konsa ke m pa nan um jan de vi sa yo. Pa, pa fè m sa, pa fè m sa. Sa m, w ap fè m santi yon move sansasyon, pa fè m sa. Li di, poze, sa k genyen? Sou wè, manzè kòmanse karese m, se kòmsi se yon gason. Mete men anba kou m, guys. Yow! Kounye a la, m ap fè fòs ansanm avèk li, m ap fè fòs ansanm avèk li. M di, non, m pa fè l sa, pa fè m sa. M di, non, m ap goumen ansanm avèk li. Epi manzè pi gwo fanm pase m, li gen fòs, guys. Manzè kenbe m nan kou l, kòmanse bo m, kòmanse bòko, e bo bòko m. Epi, manke tonbe vre wi, si ke m, anfen, guys. Li komanse bobo kou m, bo m tout kote, manyen tete m. Manzè a yow, manzè a deraye yon sèl kou a. M rele anmwey li bouche bouch mwen. M di w li pi gwo fanm pase m, sa vle di yow. Mwen m se yon seksi devan manzè a. Manzè a bouche bouch mwen. Franchman, m pa ka panse avèk moman sa non. Lèl kòmanse sise bò koum guys m santi m santi yon vye sansasyon m pa ok m di non lage m te di w konsa ke m pa m pa fil bagay sa yo m pa like jan de bagay sa yo pa fèm sa stop stop li pa vle guys li pa vle manzè m antre anraje m kòmanse ap manyen tete m ap patine m guys m ap m ap koum avèl m ap pouse manzè m pouse manzè li ap ou konnen lè yon ti jan gwòg li tribiche li tounen sou m ankò. li el el te gentan an lòk pòt chanm nan mwen paka kouri sòti guys sam pase guys avan epi li li menm ap banm presyon wi li di wè mwen gen zam depi ke ou pa vle fèl ansanm avèk mwen map tirew dayè ou pa gen pèsòn la e pa gen pèsòn ki wè lèw te antre la depi ou pa vle fèl ansanm avèk mwen map tiyew la. M kòmanse kriye guys map tranble yon bò lap fèm dous yon bò epi map tranble yon bò ou konn lèw pa vle yon bagay se menm jan lè kew pa renmen yon gason epi lap eseye bow lap bow lap manyenw kòman kew santi se yon move sansasyon guys oh m pa kache diw sa bon kounya la m gen de perèz m pa vle fèl ansanm avèk li epi li di sim pa vle dakò avèk li map fè rezistans

Yow! M kriye, l ap ban m dwèt m ap kriye. M di l non pa fè m sa, m di l non pa fè m sa. Kounye a la lè li kenbe m kou m avè yon men, l ap dezabiye l guys. Ok, li te gentan chanje l mete wòb de nuit sou li, li kòmanse ap dezabiye l avèk yon men, men l anba kou m. M peze m byen di yo, m pa ka fè fòs guys. Yow man! Guys m pa kache di nou sa men m pase yon move moman Kounye a la lè m wè l kòmanse ap dezabiye m kòman m rele anmwey Kon pandan l kenbe kou m nan m rele anmwey li fout m yon kalòt timoun li fout m yon kalòt m rete m sezi m sezi kounye a la lè l fin etire rad sou li kote men l anba kou m e e e e Li komanse ap banm dwèt m rete m oblije rete map pran dwèt map pran dwèt lè ke m vin fon fòs ankò m pouse la yon kout pye li pouse m e sou kabann nan gayiz li moute sou mwen komanse ap bo m ap pase lang li tout kò m ti moun kounya la lè m santi ke m yon ti jan m anvi lage kò m m fout pouse l ankò kounya m pase anlè. M pase anlè manzè gen plis fòs pasem m paka fè anyen guys li retounen pasem anba ankò timoun m pran anpil dwèt guys anpil dwèt nan fò nan fò men yon vye moman guys kounya la se Bondye li nan fanm li nan gason se Bondye k fè m tande pòt lan se kow kow kow lè ke map fè fòs ansanm avèk li guys m tande pòt lan se kow kow kow kiyès ki vin kotel yon jenòm li ansanm avèk li. Kounya la l sote paske l pa vle menaj lan menaj gason an konnen ke l nan bagay sa yo kounya l sote li di l chut pa pale li pa vle nèg lan konnen tou ke li gon moun anndan mwen ansanm avèk li anndan ok lè misye li vini li ouvri pou li li fè m kache nan klozèt lan timoun li fè m kache la. Li fè bagay avè mennaj lan sou kanape a ti moun. Mwen m kache la, m pa ka sòti. Li di m pa sòti. Pase moun nan gen zam, ou sou al fè rèd ansanm avèk li, ou pa ou pa janm konn sa k ka pase guys. Humm, m pa kache nou di nou sa ti moun. M pran anpil dwèt guys. Depi lè sa guys. Epi lè mennaj lan fin ale pitit eeyy kounye a chalè k te nan kò tifi an vin pase li pa sou sa ankò se sa k sove m li di ya w mèt poze wi entèresant w ap fè entèresant w ap bay byen bon w ap fè entèresant mèt poze m pa sou sa ankò mete rad sou w kounye a la m mete m ale pou m al benyen pou m mete rad sou mwen pou m tounen lakay mwen a to sou sa li di non w mèt dòmi ansanm avèk mwen Men m pap fè w anyen. Si w pa vle dòmi avèk mwen, m ap pran kanape a, m ap bo w kabann lan. M di non, m pa t pati pou m te dòmi, m pa t soti pou m te dòmi, m pap ka rete dòmi. Li fòse m, li di sonje m di w gen zam anndan an? Li di sonje m di w gen zam, m pa fè rèd. M di men non, ou pa t di m se w moun konsa ke w te ye. Ou te saj lè ke w t ap mande m zanmi an, kounye a ou pa ka ap di m jan de bagay sa yo, ki kè w genyen? Hey guys! Lè mwen se wèm pap rete vre map kriye m tris m bezwen pete pòt lan poum sòti li di yo mèt ale apre jodi an pa ekrim sou telefòn mwen amitye a tou fini antre nou m di ebyen ok li di an esa w tap tann li di esa w tap tann ou te bezwen pou amitye mwen avan lan te kraze. M di, men non, si se ou ki di m konsa, pa ekri w ankò, amitye a tou kraze. Li di, li di, men mwa ou te anvi sa tou, ou te anvi, ou pa t anvi kontinye amitye avè m. M di, enben oke, n ap toujou pale, n ap toujou pale. Epi, Dye! Kounye a la, m sòti m kanpe nan pòt lan. Ok nan pòt la sa vle di m prèske deyò kounye a m kanpe nan pòt la m pa menm rete anndan non pou m fè enjòyvè m fè enjòyvè m kanpe nan pòt la enjòyvè m vin chèche m e sak fè m tou delivre men m gentan pran anpil kout dwèt guys hey dwèt manzè ban mwen hey ti moun e Bondye wè si manzè te ban m ee te gentan kreke avè m li te ka tou gate m nan madivin mèsi Jezi se dwèt li te gentan ban mwen li pat gentan li pat gentan fwote avè m ti moun li pat gentan fwote Kote krèk li ansanm avèk mwen ki fè jodi a m pa gate nan lesbienne guys anfen guys m pat vle eksplike nou sa non men pran kè m eksplike nou m swete nou pa lapide m ok dayè se yon kadejakè yo ta fè se kadejakè yo ta fè sou mwen ok guys anfen timoun met sa pran ti konsèy sa mete sa byen nan tèt nou pa frekante nenpòt moun si nou pa konnen moun nan. Pa frekantel guys si ke nou pa vle tonbe nan bagay ke nou pat vle tonbe paske nou ka regrèt demen depi lè tou depi lè a tou guys m tou fè kwa depi ke m pa abitye avèk yon moun m pap vin lakay ou ok se sak manke rivem ti moun.